Medam mesye koman nou ye byenveni sou Ilmax TV e se avèk yon plezi nap resevwa w sou chanèl sa. Gwo nouvèl kap fè aktyalite nan moman an la se ke nan vil Gonayiv gen anpil kouri gen anpil deblozay gen anpil pwoblèm nan moman nap pale ansanm avèk ou la e yo bay premye minis Ariel Henry defi paske nou sonje misye li te fè konnen ke komemorasyon pou premye janvye 2022 a se nan vil Gonayiv ke gouvènman an li konte fè l. Mesye Gonayiv yo, fòs revolisyonè Gonayiv la, nèg yo kanpe an kwa, yo di se swa jamè Premye minis Ariel Henry pa kapab mete pye li nan Gonayiv. Donk si ou se moun ki ap viv nan zòn Senmak, nan zòn Gonayiv oubyen nan zòn alantou yo, n ap mande w pran anpil prekosyon paske zòn premye janvye kapab gen anpil pwoblèm. Rete la, n ap vini pou plis detay. Avan nou kontinye ansanm avèk nouvèl yo, ban nou pran yon ti tan pou nou salye epi remèsye tout moun ki ap swiv nou toupatou ann Ayiti, Repiblik Dominikèn, e Ozetazini, Brezil, Chili. Tout Ayisyen toupatou dan lemond, nou di w yon gwo mèsi paske w gade, ou pataje epiw kòmante videyo nou yo se yon gwo sèvis ke ou rann nou e nou mete chapo nou byen ba pou nou remèsyew nenpòt kote ou ye a resevwa salitasyon de la pa de staff ilmax TV a donk e jan nou te diw la e gen yon gwo defi ke premye minis Ariel Henry li menm li gen pou li leve la donk nap mande pou moun ki ap rete oubyen ki gen pou ale nan zòn Gonayiv pou yo pran anpil prekosyon nan peryòd sa yo paske bagay la myèl bagay la melanje pwoblèm nan li se yon reyalite nan moman nap pale ansanm avèk nou la paske fòs revolisyonè e nan Gonayiv mesye yo kanpe yo di Yo pa dakò premye minis Ariel Henry vin fè simagri nan figi moun la paske daprè yo menm yo konsidere ke gouvènman PM nan li pap regle anyen serye donk yo di li pa gen anyen pou l vin selebre paske nèg sa yo Se pa anyen serye y ap regle nan tèt pouvwa a ann Ayiti. Tèlman pwoblèm nan rèd, n ap anonse w tou genyen youn nan anplwaye w nan moun ki te responsab pou monte, pou prepare stang pou kapab resevwa Premye Minis lan ansanm avèk tout staf gouvènmantal li yo pou premye janvye 2022 a. Youn nan anplwaye yo, jou mèkredi ki se te 29 lan, mèkredi 29 desanm 2021 an, donk e gen youn nan anplwaye sa yo, yon moun ki t ap travay nan kesyon stang lan, ki arive pran bal. Gen moun ki di li rive mouri, men ta sanble ke moun nan se blese li blese, li pa mouri. E majistra Gonayiv la pete kouri, paske lè mesye yo rive ansanm avèk gwo zam fann fwa, gwo zam pwa lou, Majistra Gonayiv la, li pete kouri li kraze rak, okontrè yo menm arive mete dife nan yon biznis ke li te genyen nan vil Gonayiv la, yo al fè atanta pou mete dife nan biznis Majistra Gonayiv la. Antretan yon lòt kote, n ap fè w konnen ke kesyon ensekirite a, li ap vale teren an Ayiti, nou sot tonde tande la Kòman e ensekirite a, kòman plizyè, anviwon 4 a 6 moun mouri pa bal ki tap pase nan yon ti minibus nan zòn e Matisan, yo rive pran bal, yo rive pèdi lavi yo. E ane 2021 sa a, se youn nan ane ki bat rekò nan kesyon moun ki mouri Pandan ane a, n ap raple w ke ane ki sot pase ane 2020, yo te anrejistre ofisyèlman 297 moun ki te mouri pa bal, tandiske ane 2021 sa a, chif la li remakableman ogmante. Chif la li rive a 498 moun ki mouri pou ane 2021 sa la a pati de premye janvye 2021 rive jiska 27 desanm 2021, 498 moun ofisyèlman mouri anba bal anndan peyi Dayiti. Donk chif sa yo se chif ofisyèl men pa bliye dèfwa konn genyen de seri de. zak ki fèt ki pa anrejistre. Donk, apeprè 498 moun gentan mouri pou ane 2021 an. E nan kesyon kidnaping, genyen plis pase 1000 moun ke yo arive kidnape pou ane 2021 an, pami moun sa yo, genyen anviwon 80 ladan yo se etranje. Sa vle di yo pa de nasyonalite ayisyèn, yo de lòt nasyonalite. Donk, mezanmi, kite nan kòmantè a, fè nou konnen kisa nou panse Eske nou panse ke Premye Minis Ariel Henry lap reyisi leve defi sa pou li al fè komemorasyon endepandans lan nan vil Gonayiv jan sa li te prevwa? Eske nou panse ke misye ap pete kouri tou menm jan li te fè l sou Pon Wouj? Paske pa bliye sou Pon Wouj e premye minis lan ansanm avèk tout staf li yo te oblije kraze rak paske nèg ak zam fann fwa yo te arive vide bal sou kòtèj premye minis lan ki te arive chape poul li pou l te kapab sove lavi l. Donk, èske ou panse ke fwa sa a, premye janvye 2022, èske premye minis lan l ap arive e fè sa li te di l fè a, sa l te pwomèt la, èske fwa sa a, l ap genyen kran pou li ale nan Gonayiv pou li fè komemorasyon jan li te prevwa l oubyen èske nou panse ke misye ap rive bay vag avèk desizyon sa a ke li te pran? Paske pa bliye ke mesye E Gonayiv yo se 2 seri de nèg ki pa jwe, nou konnen depi 2004, depi sou prezidan Aristide, kòman nèg sa yo fè pale de yo nan kesyon depi yo di yon bagay yap fè, ebyen yap fèl. Donk nap tann ou nan yon kòmantè, fè nou konnen sa w panse, epi nou ba ou randevou nan yon pwochen videyo. Pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w pat ko fè sa, like, kòmante, pataje enfòmasyon sa pou l kapab rive nan zòrèy plis moun, konsa tout moun kapab mete yo alabri pou yo kapab pran plis prekosyon. Mèsi a ou menm ki tap koute nou, randevou a kase pou yon pwochen videyo trè byento. A la pwochèn!